Ou se Reggie, lè n di w bagay nou ka fè l Se pa gin m pale nan bouch, min m pale m an kouch Konnen n se danje, e lè n fache n fè zam pale katouch Dèyè nou ka vin. Salut e byenvini yon lòt fwa sou chanèl Ti Poze sa pou yon nouvo video, jan wap gade l nan tit video a, jodi a nou pote video sa pou ou, kote Izo Vilaj de Dye nou konnen ki pa sèlman kenbe zam ki chante tou, te gen yon album li tap prepare. E anpil pawòl anpil tap fèt sou entènèt la kote yo te di li envite Fantom sou album nan e Fantom pat chwazi chante avè li. Izo moute. Pou l vin demanti tout moun ki t ap pale yo e li menm di Fantom pa ka bat li sou trak, li ba Fantom defi vin bat li sou yon trak. Donk, n ap kite w avèk videyo a, kote ou menm w ap gen chans pou tande tout sa Izo Vilaj de Dye te di nan videyo sa. Men avan nou rive pi lwen, n ap toujou sonje di w, si w moute chanèl sa pou premye fwa, sonje pou w abòne Epi aktive ti klòch notifikasyon yo sou tout, konsa ou pap pèdi anyen nan sa nap poste yo. San nou pa di plis bagay ke sa, ann antre nan video. Eh ou konn sak pral fèt nan jou yo la aprè album mwen an men sak pral fèt aprè album mwen an men sak pral fèt la ou pral jwenn anpil atis ou wè atis pat konn pale pat konn pale mal de mwen bagay sa yo. Ou pa jwenn anpil atis ki pral pale mal de mwen. Ou gen dwa wi, san ke yo pral pale mal de mwen, paske atis yo pral gon fistrasyon nan bouda yo. Yo pral wè ok pou volim map map bay la m fò. Yo pral pran pòz yo pral di oh eh Izo se mafya li ye, Izo e gang. E pa pwoblèm sa yap genyen vre. M tou anonse n sa. E pa pwoblèm sa atis yo pral genyen vre. Izo se gang, Izo. Ap vide moun atè. Pwoblèm talan yo genyen. Pwoblèm talan yo pral genyen. Eske ou pral wè yo la depi an 1? Devan m vin la m ap raboure, m fòke yo. Eben, e pwoblèm nan sa. Lè n t ap mennen an m te konnen l. Lè n t ap mennen an m te konnen l. Kite m mennen la. Epi e bon mennen an. M parèt an granmoun. Lè n t ap mennen an m te konnen l. Ou tande mesye? Lè n t ap mennen an m te konnen l. Eeh foli atis. Lè n t ap mennen an m te konnen l. Bon enfòmasyon m ap demanti la. Ou wè tout moun Ou wè ki sou album mwen yo Tout atis yo ki sou album mwen yo Se yo m te envite sou album nan M ap gad lèpòt 3 videyo m wè yo di konsa gen atis m ofri kòb pou m featuring atis pa vle Sa poko janm rive Izo Sa poko janm rive Izo M mande yon atis featuring epi pou l di m non sesi sela non Sa poko janm rive Dayè tou Atis pou yo refize atis fatra pou yo refize nèg ki pa fò wè nèg ki pa fò epi m fè deklarasyon sa pa gen nèg ki ka ban m sou bit wè m wè gon pakèt medya fatra lè m di medya fatra m konnen medya k ap voye moute yo di m ofri fantom 6000 dola ameriken fantom di m non mwen menm izo 5 segond kap de kaka mesye. M ofri moun kob di m sa kiyes sa? E bon ti atis piti m ye? Pou m mande yon nèg pou m fè mizik pou l mande m kob? M pa mande fantom fè mizik tande enfomasyon sa mank ap sikile pou m mande fantom fè mizik la M poko mande fantom fè mizik Yeah m poko mande fantom fè mizik E pi fantom nou an E pi fantom nou an pa ka pa ka pa ka bat mwen sou bit Yeah Tout moun konnen fantom e papa rap m bay fantom anpil respè. Pou sa fantom fè lègèm nan pil album bagay sa yo wè men fantom poze w bagay jèn gason k nan kwen an la atis mafya mond lan nan kwen an fantom non w paka banm sou bit m baw anpil respè wè anpil respè fantom bon fantom ap kale prèsk tout atis ayisyen sou bit nèt men mwen menm fantom paka banm sou bit pa gen atis ki ka banm sou bit e pa mwen non pa gen atis ki ka ban nèg 30 segond sou bit e mwen k di sa wi. E mwen di sa. Ok. Koube moun ki ta yon mwen tande kompa. M fò konpa hein. Kon, shit eske m ka bay tande konpa a ganmate sa? Paske konpa a apre album nan, e pandan album nan ap mache, eh, e pandan album nan ap mache m pral fè konpa a hein. E pandan album nan ap mache, pandan album nan fon 2 mwa lap mache m tout, m tap tou lage konpa a tout video, eske m ka bay tande konpa a?